Pandan nou sou channmas la kiyès nou wè ki debake Jean Pierre Bay li vini zanmi ak chen li gon gwo chen ansanm avèl li vini sou channmas la lap pale sou dosye politik yo dosye Martine Moïse dosye ensekirite mèsenè yo ki nan peyi zanmi tout bon piyay makèt Ou konn sa k fè anpil moun sezi? Zanmi, pandan m ap pale avè w la, gen plis ke 5 dwòn ki gentan tonbe anba lavil. 5! Lapolis k ap mennen operasyon. E soti yè la a zanmi, ant avanyè e yè la a, n aprann gen 2 jounalis, pandan nèg y ap fè repòtaj nan ling bò katedral, Yal tonbe sou bakop nèg izo yo, nèg izo yo bon jiska prezan poko gen detay ki bay sou sa men ta sanble zanmi nèg yo nan men izo toujou. Donk ann al gade ansanm avè m jan Pierre Barik fè pye sòl sou channmas la ki sa l pote.

Koman, kisa pou l fè? Li li pa konn le gou di po. De kiyès wap pale la?
Majistra Pòtoprens lan?
Kòman li la ye?
Mwen menm konn non malpwòp la. Bon ou pa konn non le gou di ta siye dè la zèb. A monchè de gin gad figi li. Ou mèt si djòl li kochi. Ok. Gade sa. Misye konn al bwè krèm la. Li bay anpil sou kesyon an. Te gon epòk ou pat ka pile la. E bon jounen jodi a nou wè w la. Ou gon mesaj pou lapolis? Fè travay yo. ap wè nan katye jeneral la e FADH la kounye an e fòs ame yo resi rekonèt ke yo ka pase devan
ok
e kounye an mwen gwen fò kap fèt pou ame ame dayiti lò mwen panse ke peyi a pral byento souveren piske gen lajan pou lame, blan an dakò pou bay lame a zam, minisyon, paske lame dayiti se li ki pwoteje lè fontyè, se lame dayiti ki garanti e sekirite teritwa. La polis la pou pwoteje e sèvir, yo pa gen menm misyon. Yon militè, se yon lòt militè k pou leve l nan pòs. Tandiske yon polisye se yon fonksyonè administratif li ye. Li bay nine to five epi apre sa l bat bounda l vin travay. Tandiske militè a, se leve pou leve l nan pòs. Si ou fè 3 jou ou pa leve l ap ret nan pòs la pandan 3 jou. Donk l ap pwoteje teritwa l. E m panse ke li te lè l te tan pou m espere y a chanje koulè sa yo remete l jòn ke l te sipoze ye a. Paske y ap fè ti pè. Malpwòpte djòl fò bòp la te kraze lame dayiti monchè menm nan tonm li li pap potel.
Nan e bandi te pran zòn nan se sak fè yo li pa mache. Bandi yo te bay bandi zòn nan yo te bay bandi zòn nan sou yon plato an ajan. Men kounya ou menm ou pa pè dèske ou vin la devan kou de kasasyon jodi a. Fè kisa? Fè pap? Le pap avè di Neye pa pè. Donk Bayyinah pa pè. Ou nèg fò w gen grenn nan kanson si w vle gouvènen. Fò w gen grenn nan kanson si w vle mennen yon peyi nan le dwa chemen. Ki mesaj ou vle fè pase? Ou vle ke gouvèneman yo vini la pou yo reouvè tout e bay leta yo.
Se yon senbòl kou de kasasyon li. An 56, yo te fè apèl a Neumond Pierre Louis, un juge à la Cour de Cassation. Apre sa, yo fè apèl a Franck Sylvain, yon lòt jij nan kasasyon. Apre sa, yo retounen avèk Neumond Pierre Louis. An 90, yo fè apèl a Ertha Pascal Trouillot, ki bon eleksyon 91 an, k mete Jean Bertrand Aristide prezidan. Ou wè lè Cedras te fè an fas sa, nan katye jeneral la, Cedras te fè koudeta, yo te rele l Cartel Assaut. yo te rele l koreksyon demokratik, enben li t al chèche yon jij nan kasasyon, Joseph Céneret, pou ka bay bagay la yon lejitimite. Aristide t ap voye flè, yo kapote Aristide, enben misye al chèche yon jij nan kou de kasasyon, Joseph Céneret. Lè misye wè solisyon Neret la pa ko bon, li al chèche Emile Jonassaint, yon lòt jij nan kasasyon. e ou wè ke lè Aristide vin tounen lap fè ti tonton ankò ok lap fè makak ou wè ke yo voye misye ale misye di banm bgy epi yo voye misye ban bgy epi yo mete yon lòt jij a la kou de kasasyon ki vin fè eleksyon. nan 2 zan paske tap fè 4 elektoral. Alò bay. Nou gon abitid ke son jij a la kou de kasasyon loske peyi a rive nan katchouboumbe, peyi a rive nan chemen chennen, nan kalfou tenten, yo toujou fè apèl a yon jij a la kou de kasasyon ki pou ranpli fonksyon an pou mennen peyi a vè la lwa, the rules of law.
Alò bay, selon ou menm, se nan kou de kasasyon tout solisyon peyi a ye pou kapab gen yon bon ale mye? Wè pozisyon 87 la nan atik 149 la gen tout sa ke nou bezwen pou n rezoud kriz la. Depi lè ou wè yo te tye prezidan Jovenel, Jovenel a ete asasine par les siens. Bagay Martine ap di, Martine te nan konplo asasen an. Ok Martine te konplis nan asasina Mwen menm premye moun m arete se Martine Moise Paske el ete le premye temwen okilè e li k te wè ke l ap bay manti Sa ke l pa konprann nan peyi etranje nan sa yo rele common law a se pa lwa kòd Napoleon non ke an Frans ke an Ayiti. Common law se la lwa anglèz ki aplike ozetazini. Lè wap bay manti y arete w pou manti wi. E Martine pral pran prizon pou manti wi lap bay la. Yo rele sa perjury. Ki manti w estime Martine bay? Ke se pa li k asasine Jovenel. Ke l pat nan konplo a. Martine te nan konplo a. Li te konnen. Koman w fè w asasine Jovenel. Epi lè w mayo ou pran mari ou pran papa m banm manman m gentan ap distribye pòdpe konbyen tan yo gentan fè l la chak entèvansyon w fè nan radyo byen si w te gen ti Claude Joseph avè w e nonm ou l te ye ou te gen Laurent Gagot avè w tout entèvyou Ou bay nan peyi blan yo chak son manti ou di ou pran 3 bal aprè sa ou pran 6 bal answit ou pran 9 bal bon pou moun non ti pyès kay ok bon se kay prezidan te ka pi gwo pyès ou pran yon zam mezanmi nou pat wè longè bal ki te sot nan zam sa yo. MP 5 ok ak a 47 galil bann zam fann vwa sa yo si yo tire sou ou a bou pòtan bra brache.
Bayi poukisa e devan kasasyon ou vin delivre mesaj sa di nou poukisa. Paske li lè li tan pou ke koreksyon fèt pou n sispann fè tenten n pèdi yon manda prezidansyèl 33 mwa Ariel. kòm monosefal premye minis, 23 mwa cpt ki son koulèv 9 tèt kap bwè san pèp la, pi kounye an la nou gen yon prens, yon wa, Didier Fils-Aimé, ki konprann li ka fè yon pak avèk tout pil prevalis yo, inite. Verite, twa fèy. Kounye a w mande, ou mande pou yo chavire misye?
Non, misye gon ti pwoblèm teknik wi. M gen lenpresyon misye gen pwoblèm antandman. Paske lè yo esplike misye kijan pou bagay la fèt la, gade evoke atik 29 pwen 1 nan akò cpt a. Sa vle di ke cpt a sou pouvwa toujou. Lè nèg yo wè yo pa konprann bann konseye jiridik li yo. Yo pa konprann. Yo pa konn li nan gran liv, nan ti liy fen. Yon bann kreten misye genyen otou li. E m panse ti Rene Preval pa tap aksepte bann kòkòb sa yo otou li. Didier pran men w tande frè. Paske un homme avanti en vaut deux. Men kounya Didier ka epe l met sou pye eleksyon tenten lap fè. Tenten lap fè pa okipe l. Ou pa al enskri pat sou la e. Makak lap fè pap gen eleksyon posib nan peyi isit. E nèg k al enskri yo menm. A tenten a pè.
Pou yo te mande yo lajan. O mwen ak yon ti kòb rantre nan peyi a nan kòb yo vòlè yo. Men nou konnen leta ret leta. Ke ki sa? Leta ret leta depi. Ki kondisyon ou genyen ki eleksyon ap fèt nan peyi isit? Donk Didier ap pran yon move koub. Didier bezwen yon tuteur, yon moun ki pou gide l vè le dwa chemen.

Konstitisyon ki pran 25 milyon nan men Ariel nan fè makak, ki pran 15 milyon nan men KPT, men li ta pral pran 10 milyon pou l al vann konstitisyon e refòm li an nan men e epi se premye e anbasadè chaje dafè la ki wè ki fout men nèg yo yon tap sou do men li anlve viza tout malpwòp ki ta pral pati yo. Kounye a yo pran 10 milyon dola sa yo lage l nan men yon malpwòpte nan laprès ki prezidan CEP. ok pou lap gagote nan la près lap achte medya yo alò medya tradisyonèl yo misye m pa kwè nou menm ti mesye nou jwenn 2 goud nan men vagabon pye sal sa epi anplis de sa se yon eleksyon ki pral koute nou 100 milyon dola tandis ke nan peyi isit yon eleksyon ka fèt a 5 milyon dola e Baig di w m fè plizyè etid sou sistèm elektoral yo, nou ka fè yon eleksyon a 5 milyon dola. Poukisa nèg yo pral depanse 100 milyon dola? Yo pral plen pòch yo? Yo pral kontinye vòlè? 100 milyon dola sa, lajan sa ki kote lap sòti? Nan les caisses de l'Etat, kòm dabitid. Yap jwenn kòb sa?
Yo pral o. Bon nèg yo ap achte, yap byen fè. Pa bliye 5 milyon e. Mesye, nou genlè pa konprann sak rele leta. Nèg yo se vòlè sèlman yo konn vòlè wi. Se de kontra. Se pito nou pito Didier konn sak bon pou li. Pou apre sa pa di oh m pat konnen oh sim te konnen. Paske baton k bat chen nwa se menm baton sa k pral bat chen blan. Donk pou mwen menm tout otan ke nou wè bato a nan rad la so fòk. Avan 7 fevriye, bato a te pou Kapete a. Apre 7 fevriye, bato a e pou Didye.
Selon ou menm, malgre gen pyès ki ap depoze nan CEP a. Pral gen seleksyon.
Ah ok, men ap genyen kanmenm? Non men, si genyen, se seleksyon k ap genyen. Pa gen anyen ki ka fèt a moun sa yo. Pa bliye ke lè K Plim te minis enteryè sou Mateli ou sonje? Li fon eleksyon sak pase ou wè K Plim gon pil kandida 3 e chwal la ki eli paske te gen lajan nan menl. Enben moun sa yo ou pral wè ke tout paleman pral inite, verite. Avèk 3 pèy! E sa k pral fèt vre? Ou ka byen etone ou wè ti Rene Preval sot anba tè a, kòm sa 20 pye sou tè yo te antere l, ou wè l sot anba tè epi l parèt, epi li kandida tou. Donk fò n fè atansyon. Epi Jocelerme Privert te kandida tou. Li kandida toujou. Yo pa konnen ke blan dou konsa. Tout nèg bandi a kravat yo, tout nèg ki kontribye nan fè peyi sa a tounen yon lanfè, yo pa ladan l pou omwen dizan. Tout nèg ki sanksyone yo? Tout sanksyone yo, pa ladan l. Mwen wè tout al enskri. E pati yo? Pil malpwòpte.
Pati yo? Non men pati yo pa ladan l non plis non. Non, pati yo. Yo pa gen dwa ladan l non plis non. Ok. Pa yon nèg pè non menm. Antre jou m te gen blan k vin la la mennen yo dèyè palè a mennen yo radyo lab mennen yo pako babyòl kafou fèy aprè sa m monte tonba sa. Kafou fèy sa ki anba grif bandi yo. Kafou fèy men gen 2 kafou fèy. An gen yon kafou fèy ki pa anba grif bandi yo se sa. Bon mwen menm m pa mal kafou fèy mwen m pa gen okenn pwoblèm a sa non menm.
Donk se yon moun vin depoze ki pral pran bato ki fè ke men pandan m la mesye yo di men men yo plas konstitisyon e nou konnen konstitisyon pral gen 30 devan m te vin fon gade pou m wè nan ki eta yo kite zòn konstitisyon an ke fò sa chanje fò sa korije. Ok bay nou wè Martine Moïse devan tribinal e ozetazini li bay plizyè vèsyon donk ou menm li akize ansyen prezidan Martelly ak PM. Ti Claude Joseph? Ariel Henry.
Ariel Henry? Kisa ou wè de jijman sa a? Non li pap janm akize nonm li, Ti Claude Joseph. Pa bliye Martine te gen yon kilòt vèt ok ki te gen yon twou, lè w mezire dwèt Ti Claude Joseph ou wè se sikonferans twou a e menm gwosè a twou a li te ye nan kilòt Martine nan. Ou te konn sa? Lè li vin nan lantèman Maria li bay ti Claude yon lanmen di tonnè krazem nou pran yo si w tal li bouch Martine ki tap pale kaka Èske w konprann Martine te la chita depi kilè yon fanm pran 3 bal youn nan mouna youn nan vant youn nan bra pou l chita sou yon peron pandan 8 è tan ap tann ke yo vin chèche l. Zan fanm ayisyèn estera. Poukisa Martine pa tap benyen nan san Jovenel apre l anmweyy anmweyy mwen manm papa m mouri manman m e papa m mouri Cuba yo voye yo voye kadav la Panama lè lè 15 jou pita kadav la resi rive nan Pax Villa m kwè se atè a m jwenn manman m kap kap karese papa m kap rele anmweyy kot Martine te ye kap fè je chèch pa fè m sa pa fè m sa. Men kounya e dosye a devan lèzetazini. Yap mare Martine, yap mare ti Claude,
yap mare yo pou perjury, pou bay manti.
Bon, e Laurent Gagotte, pa bliye phtk te gen 4 kandida. Te gen Michel Martelly, te gen Laurent Lamothe, te gen ti Claude Joseph, te gen Martine Moise. Lè Laurent Lamothe kalkile pou wè kiyès. ki ap jwenn plis popilarite se asasine Jovenel, yo planifye asasina l. A m klè ladan l. Lè w analize l klè, ou wè efektivman pèp ayisyen pral di, o mezanmi Martine pèdi mari l bagay eksetera ebyen yo pral vote Martine. Ok? Li konplis nan asasina a. E lè fini l pran kòb la, 40 milyon an ki te kay Jovenel la. E l nan asosyasyon avèk Ti Claude Joseph. Paske si yon moun ou pa gen anyen a repwoche tèt ou. Poukisa w al kache nan peyi blan, ok, ou pa bay, epi w ap bay fo deklarasyon. Alò nou menm jounalis nou pa analize ke nou pa tande, nou pa gen rekòd la, ke achiv la ki dou ke Martine ap bay manti sou lanmò mari l? Nou pa tande sa? Alò si yon mèsenè ap vin tiye yon moun se tire avan epi apre sa poze kesyon wi. Apa di nou tap vivan? Ou di ou antre nan kay la wi bae ou te verifye? Son kay ki vizitab wi. Kabann nan son kabann m pa kwè si w gon sapat ok ki pèdi anba kabann sa si w pa yon bale w al pase pou wè si w a rale sapat la ou pap ka foure men w anba l non. Sa vle di masin pa tap ka antre anba kabann nan? Bon m mande Bondye masisi. Si Martine antre anba kabann sa mwen map koupe ak nenpòt ki nèg.
Paske manti lap bay. Martine paka kache anba kabann nan.
Wi.
Ou konn pozisyon mwen, m son omofòb mwen ye. Ak mo sa ou pa pè pou pase avans ak wazo lan lari bagi. Kisa?
Kisa? Mou ap fè masisi a wi. Non! Paske mwen m kont masisi. M kont LGBT. M pa sèvi a moun masi madi sa yo menm mwen menm. Pou m di w. Men je di a ou. Mwen sèten.
Mwen sèten. E m ap siyen anba l. Martine son menteuse.
Li konn lanmò mari li li patisipe. Li patisipe nan lanmò a. Li konplis nan lanmò a. Men selon ou menm bae ki rezon ki fè Martine Moïse pwòp mari l li dakò pou asasine l ki sa l di? Jovenel
se blan espayòl la k fè yo tounen ansanm ok Martine pa avèk Jovenel Jovenel te gon pitit deyò ak yon lòt fanm ke m kwaze nan restoran. plas Bwaye a. E se fanm sa ki te responsab envitasyon nan palè nan enstalasyon Jovenel la.
Bail jodi a ou pa panse ou se youn nan pèsòn enpòtan pou lajistis ta tande piske si ou gen tout prèv sa yo Martine patisipe nan touye mari l. Bon si yo konvoke m map toujou reponn ou. M pa SDF non menm jan a Liberis. Liberis nan konplo a tou wi. E li ki te kenbe Jovenel nan telefòn wi. Men konplo sa gen anpil moun ban nou kontinye ban nou kèk grenn ban nou kèk grenn se ban nou lis non ban nou lis non men fò fò fò la jistis tande fò la jistis tande kiyès ki responsab ki moun ki ta bon menm chen an gon chen avèg kay jovenel la menm chen an pou yo te kesyone fò yo mande chen an kisa l te wè e chen an avèg do mwen klè. Jovenel te rele tout sekirite ki te lakay li yo ou panse yo nèg. Sa yo gen bay pou yo. Yo tout konplis, yo tout touche. Yo touche yo. Dimitri Herra, lòt chèf sekirite a, yo tout touche. Sivil. Tout konplis, sivil, yo tout touche. Se te yon konplo entèn.
Men nou wè jodi a tou jovenelis yo tounen kont Claude Joseph, yo di Claude Joseph te, akoz li te di tout bagay sou kontwòl, jodi a ki pwoblèm jovenelis yo ta gen ak Claude?
Ou konn sa lè Claude Joseph pale a Martine li di, Chérie Madame la Présidente tout va bien Kaka ap mouri ok tout bagay sou kote men sal te di Mati ok si téléphone Claude Joseph te sou ekout men sa w tap tande ke l te di Mati. Sa vle di Digicel gen patisipasyon l nan sa wi pou l ta retrase apèl Claude Joseph nan. Non ou pa mete yon téléphone sou ekout fò w recording sou numéro sa yon recording sou lòt numéro. Yo a se yon pwosesis, se yon ekipman k fèt. Se lè nan peyi polisye yo gen Martine konplis, li pa predi l nan asosyasyon malfektè avèk Ti Claude Joseph, Liberis, ok, avèk Laurent Lamothe, paske si Laurent Lamothe ka mete tout laprès pa l an mouvman pou l fè dedwanen Martine, pou yo bay Martine bay manti. Se kon gon bagay pou kache. Pou manti pa fè. Mateli pa gen anyen pou wè ak lanmò Jovenel non. Koman?
Mateli pa gen anyen pou wè ak lanmò Jovenel non. M pa konnen. Mateli te vin salye Jean Jovenel le 26 juin ok pou anivèsè Jovenel. Kont pete, Jovenel menase Mateli, Mateli al dòmi sou fontyè, yo tounen Sendomeng. Men yo akize l wi, gen gwo akizasyon kòmkwa l ta patisipe nan lanmò a. Non, menteuse la, menteuse la ka. Akize moun li vle pou l ka sove poul li. Konprann? Martine se yon menteuse li ye. Dakò.
Antouka se yon plezi, si nou bezwen nenpòt ki bagay 48 14 92 20 bay la pou reponn tout kesyon. Dakò.